Medam, mesye, sali, bonswa, byenveni sou chanèl paw la ki se Ayiti Deba. Nan moman sa ke n santi n plis ke kontan pou nou kapab rantre lakay ou, espesyalmen te vin esplike w kèk pwen ki ap fè aktyalite nan mond sa, vrèman enpòtan. Nan moman sa n ap mande w si w fèk rive sou chanèl paw la ki se Ayiti Deba, n ap di w pou w kapab abòne avèk nou e pa bliye kite yon kòmantè, di n kisa w panse espesyalmen de travay sa ke n ap fè isit la. Mèsi. Medam mesye kite m di nou yon bagay. Isit la, nou fè bagay yon fason e nou di yon fason, e sa ke w pa wè jodi a, demen si Dye vle w ap wè l kanmenm. Men sa k pi enpòtans la, ki pi enpòtan an, pito w mize nan wout ke w pote bon nan fè. Granmoun lontan gen yon fason yo konn di bagay yo, yo konn di ke bèf di l ap sal savan. Epi lè ou fin gade, se deyè l menm ke l ap sal. Pandansetan nan mond la, politisyen nou yo, yo fè lòt nasyon kado tout sa peyi a genyen pou yo menm pou yo kapab byen viv, pou yo ba yo yon ti kote ke pou yo mete madanm yo avèk pitit yo, avèk fanmi yo. Epi nou menm, nou mèt te pase mizè. E nou kapab wè sa trè man. Aktyèlman yon Ayisyen nèg yo touye la, chèf yo touye la pa gen anyen pou wè avèk sa k yo repwoche l. Èske w tande gen yon Ayisyen k fè yon twit? Nada. Jiskesi. Sa vle di gen tout pwoblèm ke nèg yo mete yo mete nou ladan nan moman ke n ap pale avè w la. Yo menm y ap jwi pa gen pèsonn ki ka reprezante pèsonn. Men kite m di w yon bagay. Bondye wè la, Bondye konn kòman ke l fè tout bagay. Pa gen yon moun ki fè yon bagay sou tè a ke w konnen ke w p ap peye l la sou tè sa. Apre ke Ariel Henry te fin fè tout sa ke l fè avèk akolit li yo, espesyalman m te ka pran yon ti egzanp isit nan Repiblik Dominikèn. Pandan Abinader fèmen fwontyè a, li bay peyi a tout moun ki nan fontyè yo pou yo pat leve kont li, li di pa gen pwoblèm, konbyen machandiz ke nou nou pèdi? Sak pèdi ba moun sou konnen 50 mil, li fè yo kado 60 mil. Pou li te ka rekipere popilalite l paske nan fontyè yo, nan zòn fontyè yo, tout moun te di ke Abinader li pa tap gen espesyal men te mwen menm m panse ke misye pa tap jwenn yon moun ki te pou vote pou li nan zòn sa e ke se nou byen konte nou mal kalkile e nou mwen menm isit la m te di yon bagay m te di tout tout ayisyen ki rete nan fwontyè yo si nou te gen gouvènman chak 15 jou yo tap ba yo chak yon konpla pou yo te kapab tann. ata ke fwontyè a ouvè. Paske nou te gentan mete Repiblik Dominiken sou jenou l. Men non! Menm gouvènman w nan dèske li pa vin travay pou pèp, pandansetan l ap pran lajan epi li menm l ap konvèse avèk menm Repiblik Dominiken an anba anba epi l ap fè nou pase mizè. Ou panse tout lòt nasyon pa t ap gade dosye sa?

Toul kay kayko. Peyi sa koman m ta rele l menm an bon an bon kreyòl an bon kreyòl m ta di tèkenkènkòs wi tèkenkènkòs konsa ke yo rele peyi sa aktyèlman la di premye minis Ariel Henry pa fouti mete pye nan peyi l men pou kisa ke l pa di ke ayisyen yo k ap pase mizè a pa fouti mete pye nan peyi l ki chwazi pou l di se menm premye minis la menm. Sa vle di ke pandan nou menm n ap fè yon seri de bagay, lè nou nan gouvènman, enben depi nou fè yon seri de bagay, men menm se menm jan avèk yon seri de jounalis, lè yo pran kòb nan men moun pou yo blanchi lajan, epi y ap pale mal lòt moun ki pa gen anyen pou l wè ak yon seri de bagay ke y ap di. Pandansetan w ap pale, ou panse sa ke w ap di a tout moun ap tande l, tout moun ap kwè nan sa ke w di a. Non! Epi si gen moun tanbyen ki konnen tou. Poukisa peyi a pa di non non? Ayisyen yo, imigran yo, pa met pye nan peyi l. Non, li chwazi pou di premye minis la, non, non, nan peyi sa, pa met tèt ou la, pa kòmanse avanse vin la, paske w se yon asasen. Lè nèg yo te touye prezidan, tout moun pa t wè. Sa a li pa t pibliye nan Google kote ke premye minis la te rele espesyalman Badio pou l di, wi, kisa w te fè? Wi, tout bagay soti, tout bagay fini. An nou konn se lontan sa a lè annik kanpe lwen fon bagay pèsòn pa konnen. Tout moun pa wè jan bagay la ap vire. Kolonbyen yo ki Ozetazini nan prizon yo pa pale. Lòt moun yo pa pale. Tout moun pa konn kòman tout bagay ye nan venteyenèm syèk sa a. On prezidan k ap travay pou peyi l, Jovenel Moïse ale toupatou gon bèl istwa tout moun konnen. An nou met ansanm konsa nou touye l kounye a n panse ke n ap vwayaje nan tout peyi pou anpil moun rete devan dèyè do nou epi gaspiye kòb leta kote pèp la ap atò peyi sa yo yo pa wè tanto ayisyen ki la a tou pre nou an la Repiblik Dominiken ap touye epi nou menm kòm gouvènman menm on twit ke nou pa fè de yo. Epi n ap laji kò nou nan pouvwa a, e nou panse lè nou rive yon kote tout moun t ap di nou byenveni yo. Sa vle di ke sou latè tout sa w fè, se la a ke l ap rete e tout moun ap wè. An n pran yon egzanp tou piti, ou panse si se Nayib Bukele ki di li ta pral vizite kèlkanswa peyi nan mond la, Konbe de pil non sèlman chèf si non pèp nan peyi sa yo, yo ta pito fè 2 ran avèk drapo Nayib Bukele. Nayib Bukele pa al chili li nan peyi l wi. Chilyen yo pran drapo Nayib Bukele leve l anlè ap pran foto Nayib Bukele ap fè. Grèv pou Nayib Bukele pa prezidan Chili. E pa Chili li ye non, nan peyi li chita. Repiblik Dominiken fè grèv di mèsi Nayib Bukele paske Nayib Bukele ap montre wout tout peyi nèt Casimente nan Amerik di Sid la. Entò se nou menm ki la a, dèske nou vle leve yon peyi antyèman pou nou bay lòt moun, n ap fè peyi nou, n ap fè pèp nou pase mizè. E nou panse kèlkenswa peyi ke nou ta rive, Epi tout moun pral di, Bienvenido! Di m ki fonksyonè leta an Ayiti ki pa gen sanksyon ki ka vwayaje kòman l ye kèlkanswa kote l vle nan mond la? A vle di tout sa w fè sou latè w ap peye l la. E pou mwen menm, s on wont ke m toujou ke di l ye pou tout Ayisyen ki pase nan politik, menm lè nou menm tou, se nou k wont pou yo paske yo pa konn wont. Espesyalmente moun k ap pase nan politik an Ayiti. Kòman yo santi yo? Aktyèlman pou se Guy Philippe ki sot nan prizon avan yè, men Guy Philippe gentan gen yon popilalite nan tout peyi. Moïse Jean Charles lè tout moun konnen avès el se tanbou 2 bounda avès el fè kèk bagay ki bon. Yo rele Moïse Jean Charles ofril konbe de ministè, tout dwàn yo pwal sou kont Moïse Jean Charles poul dakò poul enstale gouvènman sa. Li di non lap fè lajan vre men lap wont nan mond la.

Non bienvenido, sa vle di non glata, pa pile peyi m nan. Kòman w santi w yon premye minis avèk tanto milyon? Dèske w ap asèpte yon seri de moun pou fè yo santi yo byen. E tout moun sa yo t ap fè yo byen yo tout ka vwayaje. Paske se ou y ap wè. Sa vle di ke mwen menm, gen bagay m ap di la jounen jodi a, gen anpil nan nou pi devan ke n ap wè. Pa kite lajan fè nou fè nenpòt bagay. Pa kite lajan fè nou fè nenpòt bagay. Paske nap la, lajan toujou la depi jodi a gen kòb ou paka fè demen wap ka fèl. E resi vrèman difisil. Medam mesye Ayiti pran nan yon konplo, nou gen Nou gen bato sa kòman ke ap rele la e karibe. Wi, li di ke li pa pral Labadi, li pap fè eskal Labadi ankò, kote ke Labadi se yon zòn espesyalmente ki se yon zòn touristik e se yon zòn ki poze, ki pa gen anyen pou l wè avèk ensekirite sa k gen. Sa vle di ke nou pran dirèkteman nan yon konplo. Men, pandansetan nou kwè nan konplo, se la a menm nou sipoze nou tout met tèt ansanm pou nou wè kòman n kapab fè pou nou etire tèt nou nan sitiyasyon sa a ke nou ye jounen jodi a. Baz yon bagay, Babekyou nan moman la a an Ayiti, nan lemond antye, bay Babekyou valè plis ke Premye Minis la. Paske Babekyou gen plizyè bagay ke l fè, ke menm lè ke anpil nan yo konnen yo kòm yon chèf gang, men kòm yon ansyen polisi, polis, Yo pa janm lonmen non babekyou non kidnapin. Mwen m pa konn sil konn fè avèk sil pa konn fè. Babekyou gen pi bon re lonmen pase menm premye minis Ariel Henry. Pase menm Andre Michel ki te gen ministè ke se yo ki nan menl kap dirije. Koman n santi nou lè n tande bagay sa yo e ki son gran gran verite. Sa vle di ke mwen menm gen bagay m toujou di la chak jou, gen moun ke ki pa ka konprann nou lè n ap pale, lè nou ap di sa yo la, men medam mesye se yon gran verite, li vrèman enpòtan entonces pou w kapab mache byen, paske tou si w fè tout afè w byen, yon jou ap rive. espesyalmente kote ke ou bezwen rive. Medam, mesye, nou gen premye minis Frantz Elbe e yè maten rezidans li pase tanmen anba flanm dife. Paske dèske w ap bay, w ap bay lòd, w ap pran lòd nan men lòt pou voye touye lòt ou menm fò w wè tou Bagay la tou menm sa nap fè a la yon jou lap rive lakay nou tou map swete gon jij deske jij la antre nan poul nan pwen asasina jovenel moïse konsa l tap pale de li frantz elbe voye di jij la konsa manda w fini el retire tout polisye ki tap bay jij la sekirite deske jij la pale sa ke yo pat metel poul pale. Alò yo te mete l espesyal men te pou l fè sa ke yo di, men se pa sa yon peyi mande. Dwe men jounen jodi a, wa sa k pase, y al boule lakay ou, poukisa pèp la pa kanpe avè w? E si ou pa gen dwa asèpte pou fè 4 moun, 5 moun santi yo byen, epi yon pèp ki lakay ou ap pase mizè? Li vreman difisil medam mesye men jou ke nou gen konprann nou gen lespri nou kontinye m panse ke nap soti nan sitiyasyon nou an. Peyi Dayiti rive nan dènye bout souf li. Li pa ka fè bak li pa ka fèt avan ankò. Peyi Dayiti kanpe sou yon pant. E de sil gon sèl sèl de bagay kel manke. Tonbe nan plonje nan barak konplèteman obyen soti nan sa ke li a. Men tout sa l pa depan de pèsonn sinon li depan de nou menm menm pèp ayisyen. Si n kontinye nan sa ke n di, e nan moman ke n ap pale avèk ou a la, ata menm bandi yo wè klè, paske apre yo fin ba yo tout zam ki nan men yo, yo fin fè yo fè tout zak al final y ap chèche miltinasyonal ki pou vin touye yo. Bandi yo nou di enben pè l atè kisa m ap fè la? Yo fin ban nou zam, yo fin mete nou la, Yo fè nou lengou malòt. Si jounen jodi a w tande polisi touye yon bandi, nan de bon nan de bandi yo touye de twa kat polisi, nou tout ap len ap goumen avèk lòt. Men konnya, y a chèche yon miltinasyonal ki pou vin touye nou. E kiyès ki mete yo menm nou menm? Bandi yo di nou non pirate. Ane sa a, farin nan pap vin nan menm sak. Ant peyi a soti kote l ye a, Obyen peyi a li plonje nan tou nèt. Medam mesye nou wè jem menm ouvè m paka ouvè jem, m ka si pat prepare anyen pou m te vin fè jounal. Men m pa santi ke m pat ka kite jou a pase pou m te vin ban nou yon ti blag espesyal men te de Ariel Henry. E de sir, se atò gen peyi ki pral deklare nou grata pou Ariel Henry. E gwo koze lè ke ou pa fè afè ou jan ou sipoze fèl. Nan pwen je m piti, m gen dòmi pase m pèdi nwit nan estidyo, nan fè mizik, men kounye a la pou m al dòmi m di non non avan m al dòmi fò m vin chita la fon ti pale avèk nou avan paske nou konnen reyalmente Dani renmen nou anpil nou konn sa se vre. Fò n fè tout mwayen posib, pandansetan dòmi nan je m m pa ka sipòte, men fòk mwen vin di nou espesyalmente men kòman peyi a ap mache. Asi ke lendi 6 janvye gen gran dènye reyinyon ak caricom, kisa k pral genyen ap reyinyon sa? Kisa k pral di? Kote yo rejte tout bagay caricom yo. Anbwènwèt gon pawòl dènye pawòl ke m t ap bliye di nou ban m fè nou chonje, Babekyou di voye yon mesay klèman bay tout moun ki ap fè e akò ke se yo ke nan caricom li voye di yo konsa pa gen pwoblèm se cho che lap fè yo fwèt asi ke nou pa konnen si ti mesye sa yo pral fè bak oubyen si yap kontinye paske nan moman la pa gen negosyasyon avèk bandi yo bandi yo wè si yo negosye nan moman la e apre ke yo fin ba moun sa yo sa yo gen bezwen, pèp la pral wè anba yo. Sa vle di nan moman ke n ap pale avèk ou a gen yon jwè tout ti vis k ap jwe ant bandi yo sove oubyen yo mouri oubyen ke yo sove epi yo sove pèp la tou. Sa vle di ke nou pa konn kote sa prale men nou wè ke Ayiti rive nan yon pwen kote ke wi. li ka soti nan sa ke li ye a, si nan yo kontinye kenbe jan ke yap kenbe a. Sa ki pi di, ann fon lòt blag. Tout moun an Ayiti ap kouri. Pou nou kapab wè kòman bagay la ye, Etazini menm vini li chanje anbasadè l, epi li mete plis sekirite nan anbasad li. Kisa w ap ret fè? Poukisa w vini avèk pil sekirite sa yo? Nou konn poukisa? Pou yo ame ti mesye yo plis. Tout sa k bezwen goumen pou yo, pa gen pwoblèm. Men gen zam la, gen katouch e gen lajan. M ann tande peyi a cho pou ata final rive yon lè pou yo di wi se Etazini ki kapab. Men kite m di nou yon bagay, twò ta ka bare yo tou. Paske nan moman la a, Apa menm yon ti chen lontan ki te konn fèt je l te konn ouvè sou 8 jou, jounen jodi a li fèt avèk je l tou kale medam mesye. Sa vle di tout moun wè klè. Medam mesye mwen renmen nou anpil dòmi ap pete je m n ap retounen touswit avèk yon lòt videyo. Mèsi bay bay.